ke nou gen yo pou koup du mond lan e le fèt ke nou pa genyen 2 elye ki briyan e pou gen 2 nèf ou gen 2 nèf ki ki parèt Gon zanmi ki di nou tonbe sou radyo an Thierry. Wi, ekip sa gen 2 nèf, 2 atakan pwent ki parèt e donk merite plas yo, ki parèt de titulè, titulaire, endiskutab. Se Lenny Joseph avèk Wilson Isidore. Donk, piske ou gen, ou genyen 2 bon, ou genyen 2 bon nèf. E ou genyen Lenny Joseph ki trè cho sè dènye tan. E ou genyen Isidore. Donk, se Isidore kanmenm. Ou, ou pa ka, ou pa ka. E 2 mesye sa yo, jan yo vin jwe pou ekip la, yo pa ka sou ban. Yo, yo pa ka gen stati rezèvis nan ekip la. Donk, m panse nan Koup Dimond lan, n ap gen yon atak a avèk 2 atakan. Eleni Joseph e Wilson Isidor non Pierrot Nazon e e nou kapab genyen m pa konnen bon sèten match nou ta nou kapab fè Yacine Fortuné oubyen Providence kapab jwe demi dwa kapab jwe demi dwa epi w gen ou genyen pwobableman e bon ou genyen ka Casimir kòm demi goch kòm non Casimir ki demi dwa epi Providence oubyen Yacine Fortuné kòm demi goch epi Epi devan an defans lan Danley Danley Bellegarde e lòt milye ki vin jwenn nou an Simon li pa se vre ke li li li jwe an Slovaki men li li fè se plis ke 20 match sezon sa nan 38 match klèb li nan jwe li fè plis ke 20 match wi fòk nou itilize l epi nou pa konn kòman l pral pral ye tou nan antrenman nou pa konn kòman entegrasyon l pral ye men gon stati ke l pa genyen li pa vini pou mwen menm li pa vini avèk menm stati ke Lennie Joseph. Li pa vini avèk menm stati ke Izidò oubyen tou de 2 milye nou genyen ki te rive nan eliminatò la, Bellegarde e Casimir. Li pa gen menm stati ke mesye sa yo. Se pa ke li pa enpòtan non, li bon, li jwe nan yon bon klèb, li nan yon bon chanpyona an Slovaki. Donk se vre ke se pa yon tòp chanpyona men se pa pami pi move chanpyona yo an Ewòp. Donk Slovaki se yon bon peyi foutbòl. Se pa yon gran peyi foutbòl men se yon peyi foutbòl kanmenm. E donk m panse ke donk ni e. Oubyen tou nou kapab gen yon, nou kapab gen yon milye lozanj, yon milye a 4 e ki, ki pa yon 4 ka 2 klasik, tankou jan n sot di l la, avèk e Bellegarde, Dan, Danley, epi demi goch e Providence oubyen Fortuné, demi dwa è Casimir, epi devan nou nou ta, pou n ta genyen Lennie Joseph e Wilson Isidore. Nou kapab genyen è Danley renmen, Danley renmen pwoche l vè lavan, nou kapab genyen Danley kòm 8, Casimir kòm 8, epi.

Nou pa konn kisa k pral fèt nan preparasyon ekip la. Paske sa ka rive gen 2 jwè nou wè la pa rapò a dènye match yo, fen eliminatwa yo la, 2 match amikal nou jwe an mas yo epi sa yo fè pandan sezon an nan klèb yo. Gen 2 jwè nou ka petèt pa kondane non men nou wè yo pa parèt de potansyèl titilè epi gen yo. Yo briyan, yo briyan a lantrenman, kouch a yo se pou jwe. Sa vle di mwen panse ke Sébastien Migne dwe itilize kat li yo byen. Li dwe griye. Ki bo w panse Bellegarde ap pi bon? Ki bo w panse Bellegarde? Pa rapò avèk lòt milye nou gen, èske Bellegarde nan do yon atakan? Mwen m kwè ke li dwe jwe nan milye, bon 4-4-2, milye a 4, men yon 4-4-2 an dyaman. N ap mete Bellegarde nan yon pozisyon kote ke li gen plis libète. An ta di, an jan Italyen yo di l, yon trekartista, yon 4 ka 2 kote li menm l ap nan pwent wot la, l ap gen libète pou l sèvi atakan yo. Ala De Bruyne, ala Bruno Fernandes. Kiyès k ap rejista? Kiyès ki gen kapasite? Se sa, se sa. Paske Belgrad ka fè tou lè 2. E lè n gade milye nou gen la, nou pa ko konn Simon twòp. M p ap swete ke Belgrad se santinèl li jwe paske n ap bezwen entèlijans jwèt li paske se yon bon pasè. Misye gen yon bèl relans. Misye konn bèl frap. Epi li ale nan dyèl yo tou, l ap fè pwojeksyon. Se sa k fè nou manke wè Bellegarde nan Premier League lan. Nan Strasbourg, misye t ap jwe an 10, an menè, an tout libète. Li pa t ap jwe kòm milieu relayeur. Li te gen anpil libète, li te fè anpil gòl tou. Donk lè w gen jwè tankou Bellegarde, se menm nou fè nou fè mizè kontèks sa pou Corven se nan seleksyon an. Si w gen Corven kòm menè ou kòm meneuse ou byen pi pre atakan an, pi pre kan pi bon pou nou. L ap fè plis bagay. L ap fè jwèt pou ou, l ka fè gòl. Ke mete l au cœur du jeu sèlman. Paske jwè Zan Mershie s on terminator tou. Jwè Zan fè 2 gòl pou Lyon. Donk. M kwè ke Delgado jwe pi pre kan an epi fè mete 3 moun nan gòl, 3 moun yo se Danley, Danley, Casimir epi Casimir epi kòm ti Simon vini la a ou byen Leverton.
Wi donk Lever donk sa k pase gòb ekip a vini an son son gwo m ta ka di son bon s Dèn yon kote son mal li son gwo mal li fè tèt li non non non men non men non lè n lè n gad non lè n gade pwofil milye nou genyen yo si gòb kòm gòbi pa la gòbi pa la nou oblije konpoze san gòbi. Dayè Gòbi se pa menm lòm nan Gòbi an. Gòbi se pa menm. Gòbi se li te regrèt se pa menm. Wi men non pòt la pa fèmen tou. Nou ouvè pòt la pou li pa rantre men nou te oblije kite l ouvè pou li. Sa se sa se kòm pale. Nou menm pa ka fèmen pòt la. Sa se kòm pale pou nou oryante. Si misye vin jwe aprè koup di mond lan misye jan nèg la di sa sa sanble egare. Non men gen lòt echeyans sa k nou nou nou ka nou pral jwe atijou atijou twazyèm koup di mond.
Anobèt yon koup di mond ou pa deside vin jwe pou Ayiti. Epi lè koup di mond lan fini ou deside vini. Men nap ka pran la bras ouvè paske. Non nap toujou pran li men fòk misye fò misye rann kont ke li menm. li manke yon fèy. Kòman pou koup di mond ou pa deside vini epi aprè koup di mond wap vini? Epi li sot fon li sot fon bèl sezon nan klèb epi koup di mond nan tap edel anpil paske Gòbi tap tè Gòbi Gòbi gen plis a pèd vre wi paske se jwè sa nou tap bezwen devan defans lan wi paske nou tap nou tap avèk Gòbi nou tap nou tap gen garanti ke yo mèt ap fè presing sou nou donk nou gen yon jwè ki pap ki pap fè tèt cho e kap bay tempo a kap pèmèt ekip la fè tranzisyon kap kap kapab e soti nan nan makaj yo nan presing yo. Epi ou genyen tankou jan w pwopoze l la, ou genyen Bellegarde ki t ap jwe pi pre kan advès la, pi pre bèf nou yo e ki ta ka, ki petèt ka Lennie Joseph ak Isidor. Donk se t ap, epi ou t ap gen 2 de 8 ki t ap Casimir e Danley. Donk se t ap yon trè bèl milye. Malerezman, domaj, wi domaj pou jwè a sitou men nou menm, milye, non kounye a la milye oblije. Milye oblije byen achitektire mitan teren la. Se mitan teren an k ap, dayè se mitan teren an k ap di ki ekip n ap genyen, kòman sistèm defansif nou ap jwe, kòman n ap defann.
Milye pa gen 11 lan nan tèt li deja? Non sèlman 11 lan, tande. Dènye match nou jwe kont Islande, Tunizi an, gade, misye jwe ak 2 ekip. Men gade dispozitif li a. Non, 11 nan se youn. Gade ki sa l eksperimante, gade ki sa l tante pandan 2 match sa yo. Wi, 11 nan se youn, men se kòman se pozisyonman jwè. Non, se animasyon.
Wi, se pozisyonman e animasyon. Donk, paske. Animasyon pi enpòtan ke 11 nan. Wi, paske èske n ap genyen, sitou èske n ap genyen 2 jwè k ap toujou devan defans lan? E nan. Nan bon pratikman nou pap gen match kap fasil pou nou pap gen match kap fasil paske nou tonbe nan gwoup ki trè lèje e nou pi piti nan gwoup la wi se sa pou nou konprann se sibi nou pral sibi kounya la nou ka tire epeng nou nan jwèt la wi men fòk ou dakò ke se nou menm se nou menm ki ki ki fi konvwate a se nou fanm konvwate a paske gwo ekip yo yo tout anvi jwe avè nou pou yo pa kapab men Simon yo pale de Simon kòm yon jwè ki gen anpil abataj anpil abataj
ki ka kouvri teren se yon gwo chout. Enben, men se, li ka manke, li ka manke okazyon pou l choute, paske se devan defans lan pou l ye. Menm si defans lan se la pou l ye, li ka choute, li ka pwojte. Wi, sètèn fwa li ka pwojte epi yon lòt milye, Kazemiro jwe kanpe.
Kazemiro fè anpil wòl. Wi, yon lòt milye kanpe. Nan Real Madrid pandan l devan defans lan, pandan l se 6 la. M kwè ke, si n ap pale de taktik, sa rete a Sébastien Migné, kòm pwofesè, kòm pedagòg, pou l, pou l desine oubyen ideyalize jan Ayiti pral jwe nan Koupdimonn lan. Nou wè 2 match amiko yo kont Island e Tunizi, m te renmen, m te renmen apwòch. M te renmen konpòteman Grenadye yo nan 2 match sa yo paske se 2 bèl ekip. Tunizi jodi an e Island kapab jwe kont Lafrans, kapab jwe kont Lespay, nou wè kal chanpyon du mond e yo poze pwoblèm. Donk si Ayiti kapab rive kont ekip sa yo pa ridikil. Dayè nou jwe bon ti match kont Island, m kwè ke nou ka fè kanmenm dè choz meyè nan koup du mond la. Kounye a la, koup du mond la se nan 26 jou. Donk 26 jou se konbyen? 3 semèn? 2 semèn edmi si w vle. Se kòman. Ayiti pral abòde koup du mond lan nan ki eta despri? Eske nou gen yon seleksyon ki serèn? Eske nou gen yon seleksyon ki an plen dout? Eske Sebastien Migné ide l yo klè? Paske nou menm la n ap eseye pwopoze kèlke choz, eske se 4 kadran dyaman? Eske n dwe jwe avèk 2 elye? Mwen m kwè ke 2 elye t ap bon pou nou, nèg tankou Providence t ap pot pèkisyon, yon nèg tankou Fortuné Didson te ka pot pèkisyon. Lenny ak Isidor pa ka sou ban. Lenny se plis yon avansantr e Isidor se plis yon avansantr. Si n ta chwazi youn nan yo.
Eske se ap se ap meyè opsyon an? Kounye a se milye se milye yo ki pou ki pou konvèti an ki pou jwe kòm kòm elye lè lè nou lè n ap atake. Wi epi tou m pa kwè ke bon jan jan adaj lan di l se Pierre de Coubertin ki popilarize bagay sa l enpòtan se de patisipe byen ke se pa yon adaj de Pierre de Coubertin se Ethelbert Talbot yon evèk ameriken ki te di bagay sa an premye bon bon Pierre de Coubertin se se li menm se li egal a li menm donk lè l di l Sa a kanmenm rann adaj sa a plis selebre. Èske Ayiti pral nan koup di mond lan pou n patisipe sèlman ankò tankou 74 nou pran 14 gòl nou fè 2? Ane sa a m kwè ke nou gen atou, nou gen ekip, nou gen efektif omwen pou n fon bèk. Lè m di fon bèk la pa fè gòl non nou fè gòl deja nan mondyal. Fè pwen. M kwè ke nou dwe fè pwen nan koup di mond sa a. Toutalè a m te avèk yon zanmi m ki di m ke match Ekòs lan se le match a ne pas perdre. Nou dwe enskri non nou. Nan tablo koup du mond lan mete pwen make make make mete yon pwen pou ayiti men mete 3 pwen pou nou dantre kont ekòs e si n pa gen match sa games kalifikasyon oubyen evantyèl kalifikasyon oubyen rèv nou an rèv ameriken rèv nò ameriken nou an li sanse plonje si nou pa kapab fè pwen nan premye match lan. Wi e ahh nan defans lan te toujou te gen ti dout sitou nan eliminatwa la men nan 2 match yo nou wè sou sou si nou eksepte 15 premye minit yo kont la Tunizi ekip la te bon, defansivman ekip la te bon sitou kont Island sitou kont Island men match amikal yo pa di tout bagay match amikal yo pa fòseman ap sanble avèk match konpetisyon yo tou donk ekip la ekip la ekip la ta dwe rantre e kap ayisyen ta dwe rantre nan peyi a kouman federasyon poko janm pwononse sou bagay sa wi bon
se Preparasyon ap kòmanse Miami. Kade baz ekip la se.
Se Atlanta. A wi.
Donk se kòmanse, y ap kòmanse preparasyon epi aprè y ap rantre nan peyi a. E par la swit pou retounen lòt bò a. E bon, gen espwa men m panse tou fòk nou pa twò egzijan anvè seleksyon an. Fòk nou egzijan.
Non, gen ekip ki mete bar la twò wo. Kote la se chanpyon.
Non, men yon kalifikasyon pou dezyèm tou, se yon bar ki trè wo. Men se nan gwoup.

ki fè pi gwo eksplwa nan koup dimond. Kòm se yon peyi tankou Ayiti oubyen yon nivo meyè ke nou oubyen pwòch de kalite nou genyen yo ki al nan koup dimond ki pase dezyèm tou epi tout moun sezi de bagay sa. Paske nou wè kalifikasyon pou dezyèm tou lan ap yon kout tonè pou lemond. Si Ayiti nan uityèm de final patizan. Nan sa Kosta Rika fè 2014 la? Ah ok.
Non si Ayiti kalifye pou dezyèm tou son gwo mirak wi. Se ap yon gwo mirak paske moun yo fòk nou pa se peyi nou fòk tou pa melanje bagay yo. Spò gon jan l fèt. Se sa k rele gen mirak nan spò. Donk lè rezilta tout moun ap tann nan pa rapò avèk istwa ekip yo nan konpetisyon, istwa ekip yo pa egzanp nan foutbòl an jeneral, kalite jwè ekip yo genyen, envestisman yo genyen nan spò, enstalasyon spòtiv yo genyen nan peyi yo, donk lè nou fè epi sponsò ekip yo genyen, donk lajan yo genyen, envestisman yo genyen nan spò lakay yo, nan foutbòl an patikilye. Se, se, se, se tout pakèj sa a ki fè yo pa egzanp si Ayiti pral jwe avèk Brezil, Donk, se yon batay David kont Golyat. Lè Golyat avèk yon festibal bat, lè David avèk yon ti festibal bat Golyat ki byen ekipe, ki gen gwo sòlda byen ekipe. Donk, se yon mirak retantisan. Mwen panse ke si nou ka fè yon match nul, bon gen moun ki pral kalonnen m la wi. Si nou kapab fè yon match nul oubyen si nou ta oubyen nou pa egzanp nou kòmanse kont Lekòs nou fè yon match nul oubyen tou bon nou pran viktwa nou fè yon premye mirakl apre sa nou nou fè yon match nul a 4 pwen nou prèske gen garanti ke nap fin nap omwen nan nap nap jwenn nan twazyèm kap kap kalifye pou dezyèm tou la men fòk si bagay sa ka fèt se. Se Se ap youn nan pi gwo. Mirak e mirak e epope ki fèt nan spò. Anpil gwo epope fèt nan spò. Anpil ti ekip ki kreye sansasyon. Ou t ap di Ou t ap di e Kosta Rika 2014 lan. Gen Kore gen Kore di Nò nan mondyal 66 la. Ki elimine Litali.
Wi ki wi ki elimine gwo moso yo. Se Pòtigal Eusebio k al elimine yo jis la ka. Nou wè Kore di Sid 2002. Nou kite jis nan demi final.
Kameroun 90 fè souke lemond tou paske bat Kolonbi. Kolonbi yon meyè nasyon de foot ke Kameroun. Donk m panse ke Ayiti pa nan menm nivo ke moun sa yo men si nan uityèm se ap yon eksplwa retantisan. Wi se yon van efori. Se yon van efori ki ap bay tout prediksyon sa yo, tout pronostik sa yo. Se yon van efori mele avèk yon patriyotism, yon santiman nasyonalis ki fè ke. Ayisyen kwè ke, bon konpatriyòt nou yo kwè ke Ayiti ka rive jiskobou nan, jiskobou nan koup di mond lan. Men, si n ap pale foutbòl mesye, si n ap pale de spò, foutbòl, jan l fèt, fòk nou pa egzijan anvè seleksyon. Ann kite yo, ann kite yo jwe avèk, n ap kwaze ti dwèt nou, n ap tann mirak. E youn nan, youn nan bagay ki pou prezève twant dan ekip la se anbyans vestyè la. Anbyans nan e. M pa kwè pral gen pwoblèm nan e. M pa kwè pral gen pwoblèm nan e nan. Gwoup sa a inifye. Gwoup sa a, sa fè kèk tan, pa gen ti plenyen. Non, gon bagay wi. Malgre gen kèk nèg, gen kèk kad ki relege sou ban. Wi, donk se sa pou m di. Nèg yo aksepte ke jodi a, avèk nouvèl vag k ap rive yo, k ap rive a si w vle, ke paske Isidò Rive. Yo pa vedèt ankò.
Yo dakò, yo konprann ke.
Se pa yo prensipal figi ekip la. Se pa yo ki dwe konjige menm vèb la. Epi Sebastien Migné gen eksperyans koupdimonn deja.

Brezil òganize yon konpetisyon kote l envite Afrik, l envite Lewòp, li envite la Concacaf, li pa t envite Etazini, Meksik oubyen Ayiti non, li envite yon ekip Concacaf. Se pa Afrik ki antrenè ekip sa a wi. E te gen 7 a 8 jwè ayisyen tankou ba Claude Barthelemy, Manno Sanon, Vob, tout te jwe kòm kad nan ekip sa a. Ou ka toujou di epòk sa a Meksik, Etazini pa t gen jwè yo gen jodi an. Si se jodi a lòt Afrik ki Concacaf. Non li fè tout, li fè. Si se José nan fè tout kontaf nou, omwen nou te ka gen yon jwè, mpanse Izidor, Izidor te ka nan nan 23 kap seleksyone an. Mpanse sa. Mpanse sa wi. Men jodi an la Ayiti patap kapab gen menm 2 jwè nan nan yon ekip konkakaf. An nou pa gen pou manti. Wi nan peryòd la vre se te se te laj dò di foutbòl ayisyen. Laj dò. Avèk eliminatwa koup di mond 70 yo nou rate nou rate de cheve e nan nan nan match dapui kont Salvador donk se te peryòd pi bèl peryòd foutbòl ayisyen epi Nou ta ka di ekip sa ka ekip sa ka bay yon dezyèm pi gwo peryòd nan foutbòl ayisyen an. Donk si nou fè yon gwo mirak nan koup di mond sa epi un an un an aprè n al nan gold cup la nou ta fè final. Paske 2019 nou fè mirak nan gold cup nou fè demi final pou la premyè fwa e rive nan final. Gen zanmi anba live la ki di mesye poze nou Ayiti ap fè 9 su 9. Oh yon gwo prediksyon wi.
Nou ta byen renmen sa zanmi m. Misye rele. Dicky Pierre Canel, Nou tap trè kontan ke nou fè 9 su 9, sofke tach lan ap trè ardu, paske moun ki nan gwoup avèk nou yo se des ekip tou ki vle genyen. Pa, nou genlè panse se nou menm sèlman ki ki vle genyen nan koup du mond lan. Lòt ekip yo, yo vle genyen tou. Donk se meyè an kap genyen. Genlè le meilleur gagne. Epi finalman Donald pa konvoke. Bon se pa sa pa yon sa pa yon nouvèl vre non. Paske bon se pa se paske Donald tèlman te ensiste, tèlman fon yon sòt de kanpay medyatik. E pou li jwenn konvokasyon an, li ensiste, li fòse konvokasyon men Migné rete e mi kenbe tèt li sou zepòl li epi li fè chwa pou l fè a paske pou ekip spò ou pa dwe nan ou pa dwe kreye polemik ekip ekip se serenite nou wè Real Madrid ki fè sezon sezon sezon blanch sa la se nan se nan skandal wi skandal tout jounen e antrenè avèk jwè ki pa antann yo donk jwè k ap goumen avèk jwè. Jwè ki pa dakò chwa antrenè ki soti nan laprès e kap mete tout bagay o gran jou.